sistèm politik li pa menm jan ak anvan an, paske l an ripti ak 86 kote te gen yon diktati anvan e ke 87 lan parèt ak yon lòt pèspektiv, yon lòt ouvèti kote l di ke yo pral fè la demokrasi reprezantativ. Men o fè a mezi ke bagay ap devlope, non sèlman y anpeche konstitisyon an aplike, men an menm tan tou la kesyon de la reprezantasyon, la kesyon de yon bagay ki rele yon demokrasi reprezantativ an Ayiti poze anpil pwoblèm. E imedyatman, Depi 1991, pa egzanp, ou pral gon sitiyasyon ke ou pral gon chèf deta a lepòk ki pral di w ke la kesyon de la reprezantasyon o nivo demokratik kòm si yo eli w nèg, yo voye w depite, yo voye w senatè, yo pa, yo pa prèske lan sa. Yo lan plis lan yon moman kòm si se la demokrasi dirèk. Sa vle di ke w gon sanm de moun, lè yo deside yo reyini, gon bagay ki rele le pèp reyini kèlke pa, oubyen yon gwoup moun reyini kèlke pa, yo menm yo gen kapasite pou enfliyanse la desizyon deta. Donk gwen enteraksyon ki vin etabli k fè ke menm strikti ki te di demokratik la, li kòmanse pwoblèm, poze pwoblèm katran oubyen senkan apre ke yo fin fè l. Donk, lè n nan sa a, lè w rete, mwen menm fò m tounen nan kesyon politik aktyèl la tout tan, paske lè w rete jodi a w chèf leta epi w ap denonse sa a, men kijan w te fè al kandida sou baz pou w antre anndan l pou w al jere l. Si pandan tout kanpay ke w t ap fè a ou pa t janm denonse, ke jan leta sa ap fonksyone a l pa kòrèk e si m ap antre anndan l m pral antre anndan l pou chanje l mwen menm je ne suis m pa lan pozisyon de nèg k ap antre anndan l pou chanje l la paske m panse se de leksteryè pou yo chanje l se la kapasite òganizasyonèl de moun anndan peyi a kapasite pou tout moun mete nan direksyon kote yo ye lan sant denterè ke yo ye pou yo mete dezòganizasyon solid ki pou fè ke leta sa a chanje. Antre anndan l lan pa p bay rezilta e l pa bay rezilta depi dat n ap pase a. Tout moun k antre anndan l yo kèlke pa yo sòti swa yo vòlè, swa yo tòsyonè, swa yo asasen, swa yo pran egzil rapid oubyen yo demisyone rapid paske pa gen mwayen e mwen menm mwen fè eksperyans dèt davwa ete yon direktè jeneral a sèten moman de enstitisyon leta yo pran pa egzanp kòm minis afè sosyal pral fè ke m konprann de lenteryè ke la kesyon de chanje leta enteryè a Pa posib, paske ou pral nan sitiyasyon ke ou pral di moun yo aplike règ ki egziste yo. E jisteman règ ki egziste yo, lwa ki egziste yo, yo kont la majorite peyi a. Yo kont sans nasyon peyi a. Donk si w lan kad òganizasyonèl sa a, ou rekonèt ke sistèm nan ba w pwoblèm, enben ou echwe. Donk ou an total dezakò avèk de moun ki di ke. Meyè fason pou konbat on sistèm se fòk ou anndan sistèm nan. De, se de l'interieur. Donk ou an total dezakò. Mwen menm mwen panse ke son diskou ki pa pèmèt ke peyi a al pi lwen. Paske l pral fè ke depi ou voye m anndan l, ou mèt ret tan m pral travay pou ou. E se gon diskou konsa ki egziste nan peyi a. E de, m ap ban pou egzanp, te gon kandida ki te la nan eleksyon 91 an jisteman, ki te di, voye m monte, m a rale n monte. Donk sa vle di ke yon fwa ke manda w e prezidan sa aktyèlman pral di sa tou, mwen menm mwen sanble avè nou. Mwen menm m se menm jan avè nou. Mwen menm kote m ye a la a, se kòmsi nou te la. Donk nou pa bezwen pè, pran ti pasyans m ap travay pou nou. Donk m sipoze ke l ap pale de orijin sosyal. Pa gen pèsonn ki ka travay pou pèp. Sa pa egziste. Moun nan ap kreye kondisyon lan aktivite ke lap fè a pou pèp nasyon an pran desten l an men. E se sa pou tout moun ap bi ap kòmanse di e apre moun yo konprann ke pa gen okenn mesi. Pa gen okenn moun ki pi fò ke tout lòt moun, ki pi konprann tout bagay e ki prap, ki pral defann enterè moun non. Se pou tout moun rekonèt. ke lè rantre nan sistèm nan yal defann enterè pèsonèl yo. Kounya lè wal defann ent wi wal antre defann enterè pèsonèl paske la reyisit pèsonèl son bagay ki pwòp a tout moun. Pa gen moun ki pa ta men reyisi pèsonèlman. Sof ke lè w antre wal defann enterè pèsonèl pou la reyisit pèsonèl, sèl baz komen w gen a tout moun sè ke gon baz ki rele peyi a, gon enterè komen. Kòman w ka pèmèt ke enterè komen sa pèmèt ke lòt moun yo jwenn ladann? Donk fò n fè trè atansyon nan de diskou konsa paske yo poze pwoblèm. Yo poze pwoblèm ke statu quo a ap rete. Pa gen anyen k ap deplase paske yo ranvwaye moun yo. Yon bagay ke sistèm ki pa bon e kòm mwen menm ou voye m anndan l, pa fatige w m pral chanje l pou ou. Non! Se pou pèp peyi a, pèp nasyon an kontinye òganize l e fè presyon jan y ap fè l jodi a pou dè rezon divès men gen yon pakèt kategori sosyal, yon pakèt moun de strat de la klas mwayèn ki patikilyèman jodi a an aktivite pou yo rezoud pwoblèm politik ki poze devan yo a, la question du blocage de l'Etat, paske moun yo di ke Leta a nan fen. de misyon li pa kapab al pi lwen men fò pa konprann ke l de janm te konn bay anyen plis ke sa l ap bay jodi a la fò yo fè atansyon se pa kòm si jodi a l fini epi tout bagay fini non non l pa t janm bay anyen li pa t monte pou l te bay peyi a anyen fò yo konprann sa li te gen yon rapò de kont kòm si li te a chak moman. W al nan istwa w ap gade, te toujou gen yon konfli, te toujou gen yon konfli ak Leta a. E toujou gen kriz. Ke w monte 1804, ke w monte 1843, ke w monte 1945, 46, ke w monte an 1957, a chak moman, toujou gen yon pwoblèm fondamantal ke pèp nasyon an di Leta sa a pa reponn a bezwen l, il fo ke yo chanje l. Donk jodi a ankò li vin daktyalite, paske vin gen yon efè masif de popilasyon, paske gen anpil moun anndan peyi a, ke vi yo depann de fonksyonman Leta a e ke Leta pa reponn a sa y ap chèche a. Donk, yon sitiyasyon de kase sa e de refè yon lòt strikti, yon lòt òganizasyon Leta. Donk, sistèm politik la, n ap di l konsa, pa koresponn a aspirasyon pèp nasyonal ayisyen an. Pozisyon Pwofesè Ted St-Dic sou kesyon sistèm, li di li menm li prefere pale de. Leta e non non de sistèm jan anpil moun ap pale a. Bon, konpreyansyon de Joe Doméus de sistèm nan, lè yap pale de sistèm, si yo mande w kanpe l, ki kisa w ap di yo menm?
Mèsi Arisma, bon e anfèt e dènye moman sa yo m pran anpil rekil, m pran anpil rekil e. Pou m analize konjonkti sosyopolitik la, se avèk anpil etonnman dènye tan sa yo m ap tande ke nan deklarasyon prezidan an resamman l ap pale de sistèm, sistèm e s on diskou w tande ase souvan nan bouch yon pakèt moun k ap pale anndan peyi a. Men mwen menm patikilyèman, sa ki pouse m a pote yon refleksyon plizoumwen pwofon de kesyon an, e pou m gade kisa k sistèm nan. Anfèt, tout moun ap pale de sistèm, men le pwoblèm se ke tout pwoblèm nan poze nan kesyon kontni sistèm nan. Kisa yo antann pa sistèm? Kèske sa vle di lòske on pale de sistèm? Kisa sa charye evidamman? Bon, e m konprann si n te nan yon deba akademik, nou ta nou ta kab elaji kesyon an pi laj, e gade yon pakèt entelektyèl, sosyològ ki travay sou kesyon an, Dòkta Olcott Parsons. Men, anfèt, n ap pral gade bagay la de fason pli senp e n ap sikonskri l nan kad ayisyen, nan sa n ap pale la a. An fèt pou mwen, gon diskou ke nou toujou ap diskite avèk 2 lòt kòlèg, nou toujou ap diskite sou konjonkti peyi a, sitiyasyon peyi a. E lè nap pale de sistèm nan bout, pa egzanp, se yon diskou ke pwofesè Augustin toujou pote nan tout kote l pase, lè l di sistèm nan bout. Mwen menm sa sa vle di pou mwen, se ou genyen yon modèl de sosyete apre lendepandans Dayiti ki akouche, m ta kab di yon modèl leta. e ki rive, m ta ka di w, jounen jodi a nan limit istorik li. Men, mwen menm, e preokipasyon premyè mwen, avan, avan m avanse, se ke gon remak m fè antanke jèn anndan peyi a, k ap reflechi tou. Ki sa l ye? Se anfèt, e, nou toujou gen difikilte pou n chita ansanm pou n defini on pwojè de sosyete. Paske anfèt, lè m ap gade, m ap analize atravè de lekti ke m fè, de chèrchè ki konprann sa sa vle di sosyete, Lè w pran yon nèg tankou pa egzanp Durkheim, misye fè yon apwòch ki enteresan. Misye di yon sosyete se, kòmsi m ta ka di w, se yon pwojè sa ye. Se planifye yo planifye l an fonksyon de aspirasyon sitwayen yo k ap evolye nan menm espas sosyal. Donk kisa sa vle di pou mwen? E atravè lekti sa a, m fè yon remak, ann Ayiti, aprè lendepandans an 1804, Te gen difikilte, byen antandu, pou ke ewo endepandans yo te chita sou yon modèl de sosyete. E li klè, e ou ka poze yon kesyon ki senp, poukisa dezan apre endepandans ou genyen pratikman plis de anviwon senk sistèm politik oubyen modèl politik? Ou te gen gouvènora avèk Desalin, ou gen wayote nan Nò avèk Kristòf. Ou gen repiblik avèk Petion, ou gen anpir, ou te gen anpir tou avèk Desalin. Donk sa poze yon pwoblèm pou mwen. Pou ki sa tout modèl politik sa yo? Donk touswit apre endepandans te gen yon pwoblèm ki poze. Se ke, le pwoblèm se ke mesye yo te gen difikilte pou yo chita ansanm pou yo defini yon pwojè de sosyete a lon tèm. E se sa k fè ou wè gen tout fraksyon sa yo, tout divizyon sa yo, tout modèl dapreyansyon de avni oubyen deveni yon peyi a. E apre 86 m fè pratikman menm remak la kòm jèn. M remake, se vre m te pratikman nan yon sistèm ki te, m ta ka di w, dezawa, yon sistèm ki te pratikman vyole tout prensip ki te etabli, keswa nan konvansyon etsetera e nan lòt estrikti, vyole dwa moun e vyole tout prensip. ki te etabli pou dwa moun respekte, m ap pale de peryòd diktatur la, men nou te wè jan sa fini, menm si mwen m pa t ankò, m pa t ko fèt, men an fèt avèk lektur ke m fè liv mwen, m te wè kòman situasyon an prezante. Pèp ayisyen an pran lari, yo revòlte kont sistèm diktatoryal sa a pou vin akouche yon lòt modèl sistèm. Men la ankò gen yon lòt pwoblèm ki poze pa rapò a refleksyon pa m, se ke se vre te gen yon kouri, Te gon e pouse boure von lòt modèl, men ankò la ankò nou pat reflechi nou pat chita sou kisa l dwe ye veritableman. E. Non men e tèt sot di ke e nan konstitisyon 87 lan gon gon modèl leta ki te pwopoze menm si nou pa rive enstiti modèl leta sa a. Men e ben vwala se la le pwoblèm se ke apre 86 genyen sa n rele yon apèl jeneral ki fèt a la nasyon. Pou yo debouche sou sa m ta ka rele yon referandòm ki fèt pou n debouche avèk konstitisyon 87 la. Men gade kounye a la, e sa k etone m, menm pratikman kon moun ki te fè pati de moun k ap redije konstitisyon an 87 ap de jou an jou ap poze pwoblèm konstitisyon sa a ankò lè w ap tande nan radyo. Sa vle di gon pwoblèm ki poze. Te gen yon vag, lè w ap gade pwoblèm nan an pwofondè, te gen yon vag. de demokrasi k ap pwopaje ann oksidan e nan lòt sistèm yo. Sètadi, nou menm kòm Ayisyen nou pran nan kouran e nou vle vou nou vle adopte tou bònman yon sistèm yo rele demokrasi. San n pa defini kesyon an ki sa l ye, san n pa gade sosyolojikman ki sa kot kote n soti, kòman n ye, kòman n konstitiye kòm nasyon, kòm sitwayen, epi pou n adopte yon modèl ki pwòp a nou menm. Gwo kesyon n pa poze, poukisa ann Ewop pa egzanp oubyen ann oksidan an jeneral, Nou wè toujou ap pale de demokrasi alòske menm an Ewop la demokrasi sa ap pale a se pa yon demokrasi ki inivèsèl oubyen ki inanim. Lè w ap gade, pa bliye sa w ap di, lè w ap gade w ap wè chak peyi pa egzanp lè w al an Espay ou wè se rèn ki genyen, lè w ale an Ewop ou wè gen prezidan, lè w ale an Frans pa egzanp ou wè gen prezidan, lè w ale nan lòt espas ou wè gen yon lòt modèl yo adopte. Alòske nou menm yo fòse nou adopte yon sistèm yo rele demokrasi, bon m pa vle di l pa bon, Paske anfèt, lè n ap gade lwa yo, lè n ap gade atik ki nan konstitisyon, ou wè se de bagay ke, ki, ki, m ta kab di w, rann byennèt nou antanke moun posib. Kòman se fè si ke n pa rive adopte yo pou n rive konstitye sa m ta ka rele yon, yon, yon, yon, yon, yon modèl? pou n ka viv ansanm. Ok, mentnan, mentnan je, avan ou kontinye, gon, gon aspè m ta renmen touche pa rapò a de bagay kòmsi ki di sou kestyon modèl leta oubyen sistèm ki la. Gen de moun ki estime ke sistèm ki la gon ba, gen de twa eleman, depi ou gade yo ou di ke se sistèm nan. Pa egzanp, kestyon enjistis sosyal. Ok? Pwoblèm. Pwoblèm ki genyen pou ke egalite pou moun, tout moun genyen menm chans lan, menm chans nan kesyon, donk gen de moun ki di ke se sistèm nan ki fè sa, èske.

Sa map viv jodi a la pa pou la premyè fwa map viv li. M te viv li pratikman an 2004, m te viv li resamman sou Martelly, e jounen jodi a nap viv li ankò. Se peyi a konstitye, pèp ayisyen an gon rapò m te ka di w konsibstansyèl avèk sa n rele mouvman sosyal. Gen de sitiyasyon ki pa pwopòsyonèl avèk jan lap viv, ok, byennèt li, li revòlte, li manifeste. Se bagay kap fèt devan nou chak jou. Men si nap analize l de fason konjonktirèl nou gen dwa manke sezi. Pwoblèm nan an pwofondè. Se sa k fè m fè rale sa. Anfèt, m ap touche yon pwen ki ase fondamantal, ke n ta ka rele aspè edikasyon ann Ayiti. Depi apre 1804, gen yon pwoblèm pou n adopte yon modèl oubyen yon sistèm edikatif. Ou genyen dan le Nò Christophe ki fè chwa de modèl anglè a. Misye fè misye fè apèl avèk plizyè abolisyonis anglè e ameriken pou vin. Remanbre kesyon edikasyon an pou li nan Lenò. Ou gen pratikman nan Lwès petisyon ki fè apèl avèk franse, yon atis franse ki te fonde premye ekòl ar ke n gen. Nan lojik pou n enstore yon modèl edikatif ann Ayiti apre lendepandans. Men la ou wè ou gen tankou pwoblèm, dan Lenò nan menm peyi a gen yon modèl ki adopte, dan Lwès nan menm peyi a, Ok, gen yon lòt modèl ki adopte. E jiska 1915, jiska lokipasyon amerikèn, batay sa pral ineran, batay sa pral fondamantal nan lojik Ameriken ki vle adopte sistèm modèl ameriken an e Franse yo menm ki vle gen kontwòl kilti la nan chak pan. E se nan menm peryòd sa a ou wè gen de otè ki ekri yon ekip enstitisyon wè ann Ayiti. Se nan menm lojik sa a. Sivilize le pèp Ayisyen a la manyè fransèz. Lè w ap pran alyans fransèz, enstiti fransè, ou ekip enstitisyon ki nan. Se nan lojik sa a yo antre. Yon analiz pwofondè, tankou gon tèks Michel Soukar ekri, m kwè se San tan dokipasyon Amerik, Dèzetazini ann Ayiti, se de 1915 a 2015. 2015 m kote'k sa soti pou misye dekri fenomèn sa ba ou. Donk si nou ap gade ba la an pwofondè, te gen difikilte nou menm antanke pèp, antanke nasyon pou n chita sou yon modèl de sosyete pou n akouche kèlke dan le tan lon sa n rele dan le tan ton yon modèl pou n viv ansanm ki pwòp avèk nou kòm ayisyen. Donk tout difikilte a rive nan sa pou n rive nan sa n ye jodi a pou m fini se ke Nou genyen enkapasite oubyen nou gen difikilte pou n met tèt nou ansanm pou n akouche yon pwojè ansanm. Jodi a la, ki sa konjonkti la ye? Nou pran lari pa rapò avèk yon sistèm ki charye inegalite, ki charye kòripsyon, ki charye yon pakèt eleman ladan l. Jèn yo, don mwen menm, pran lari, n ap revandike yon lòt modèl ki pa gen kòripsyon, ki pa genyen. inegalite etc. Men kisa bagay la ye? Apre pa egzanp ann ta di prezidan Jovenel Moïse ale demen si Dye vle, kisa n ap pote bay nasyon an? Ok, n ap n ap retounen sou kesyon sa, sou konjonkti la, men mentan ann gade koulye a avèk pwofesè Augustin Antoine pou l kanpe sistèm nan selon li menm apati de jan l konprann li. Pwofesè Antoine. Bon, m panse kesyon sa li enpòtan paske yon. Tèlman gen konfizyon e amalgam otou de pwoblematik sistèm nan, sè si byen vrè ke laboujwazi ap pale de sistèm nan bout, klas popilè ap pale sistèm nan bout, reprezantan leta, palmantè, senatè, depite, prezidan ap pale sistèm nan bout. Anfèt, kisa yon sistèm ye? E son konsèp ke w itilize nan syans sosyal, nan syans ekonomik, nan syans jiridik. Paske se yon konsèp ki gen plizyè sans, plizyè aksèptasyon, tou depan de ang dapwòch ke w sitiye w ladan. Dabò, yon sistèm sosyal, ke w ann Angletè, ke w ann Almay, ke w Ozetazini, ke w an Frans, ke w ann Ayiti, se fason lèzòm, fanm, gason, mete ansanm pou lòganizasyon di vivre ensemble. E sistèm yo, yo genyen plizyè chan, plizyè domèn. Ou konn tande y ap pale de sistèm ekonomik, ou konn ap pale de sistèm politik, ou konn tande y ap pale de sistèm sosyal, ou konn tande y ap pale de sistèm jiridik. Donk, sistèm nan se jisteman fason nou, lèzòm, òganize le vivre ansanm. Mentan lojik. e konpòteman pratik nou jenere nan mizanplas sa n rele sistèm nan l a pral fè genyen yon sistèm mache plizoumwen byen, yon sistèm mache plizoumwen mal, yon sistèm ki pi inegalitè, yon sistèm ki pi jis, yon sistèm ki pi pa fonksyonèl. Alò, si w dakò ti definisyon sa a. Sistèm yo se nou k fè yo men sistèm nan pou egziste a nou pa egzanp mwen avèk ou nou vin jwenn sistèm politik la sistèm leta a donk nan atikilasyon l nan relasyon l ak diferan domèn yo sistèm nan fòme yon totalite m enskri m an fo kont moun ki pran sistèm nan kòm leta leta se yon eleman nan sistèm nan se leta ki òganize. Pa egzanp, si w ap pale de lanasyon, lasosyete. Yo pre-egziste a sistèm nan, men yo fòme sistèm tou. Donk, sa vle di ki sa? Si w dakò devlòpman sa a. An avanse, an avanse.
Donk, Leta a, antanke sistèm, antanke sipèstrikti k ap oryante sosyete a, oryante nasyon an, moun ki enkane sistèm nan,

Modi! Oubyen gon Bondye k kache nan syèl la, yon lwa k anba tè a ki fè ke jisteman nou nan eta de povrete. Pa egzanp, lè Mesye Jovenel Moïse ap pale sistèm, sistèm, sistèm, fò w konnen ke si w al nan sosyoloji, w al li Michel Crozier, L'acteur et le système. Michel Crozier montre w sistèm nan gen lojik li, li gen kontrent li.

Li enteresan, se ke sa pou konprann, si nou dakò teyori Michel Crozier, l'acteur et le système, se ke sistèm nan kòm kontrent, kòm lojik, kòm koèsisyon ki mete w nan kakan, gon kote w pa ka ale, men se ou dè le depar pou ki etidye sistèm nan. Sa vle di ki sa aktè a ka rebele kont sistèm nan. Li ka kache, li ka pwoteste kont sistèm nan. Men lè l ap konteste kont sistèm nan, fò li l ap aji tou. Paske sistèm nan pa yon bagay ki fije, li dinamik. Nan evolisyon nan konpòtman nou, li dinamik. Donk, konpòtman ke n genyen, lojik n ap devlope a, gen de tip de lojik. Gon lojik striktirant, sètadi ke plis n ap aji, plis.

des pratiques de phtk li pat vin chanje sistèm paske Michel koze baw modalite pou chanje sistèm ou byen ou atake strikti. E se pa li sèlman k di l, Michel Martelly tou lè li te kandida donk li te di ke lap vin chanje sistèm. Sètènman. Donk chanje sistèm sètadi k se lojik yo ki la, strikti ki la pa egzanp lè w pran pa egzanp chomaj dè jèn. Se yon pwoblèm striktirèl. Lè ou pran pa egzanp la kesyon de la pwodiksyon nasyonal, lè modalite, lè kondisyon de la pwodiksyon nasyonal, se yon kesyon striktirèl. Etadi fò al manyen strikti a, fò al manyen matris Leta a, fò al manyen lwa yo, fò al manyen sètadi modèl òganizasyon Leta a pou di w ap al chanje sistèm. Sa vle di an klè, Mesye Jovenel tou senpleman revele fayit li. E se la dewout paske mesye Jovenel reprezante le kouran le pli reyaksyonè, le pli retrograd di neo-duvalerism. A bon?
Le kouran le pli reyaksyonè, le pli retrograd. Se ta di ke sistèm nan pete nan figi misye, paske sistèm nan dinamik, chak pyon ou pouse, sistèm nan a, e, adapte l. Lè nou di sistèm, nou di l deja wi, se strikti ki la, mekanism nou mete an plas yo, Gen nan yo, yo preegziste a nou, gen nan yo se nou k kreye yo. Lè w di pa egzanp, ministè de la sante piblik, se yon enstitisyon ke w kreye pou ki òganize chan yo rele lasante, chan sosyal yo rele lasante. Mentnan, lwa yo, se yo k fòme sistèm nan. Moun k ap aji a. Lojik ki ap devlope yo, se yo ki oubyen ranfòse sistèm ou rann li disfonksyonèl. Donk, an klè, si nou pran tout kesyon sa yo, nou di ke sistèm nan, wi gon sistèm ki la. Sistèm sa a, se pratik yo, se modèl deksplwatasyon yo, se lojik de dominasyon yo, se li ki bout. Se pa sistèm nan li menm kòm. e modèl lòganizasyon di viv ansanm se rapò sosyal yo, se lojik ki enstale yo ki bout. Sètadi ke jodi a sa k mete Boulos nan lari? Boulos fon lèkti kòm yon moun k anndan sistèm nan, li wè ke gon fòm de rapò ant li e leta.

E pwofesè Augustin ou eksplike trè klèman pozisyon ou sou kesyon sa donk ki pa ki diferan de pozisyon on Ted li menm ki di ke li pa pale de sistèm e de leta men Ted m ta renmen mande nou e kesyon la valab pou nou tou lè twa èske sistèm ou byen modèl leta ke n genyen la e ki la depi 1806 donk èske modèl leta sa gen de moun ki di ke se kòmsi li fèb sistèm nan fèb. Ok paske li pa reyisi komsi pèmèt aske ayisyen gen dwa a la sante o lojman on ansanm de de de bezwen de de baz mentnan men gen de moun ki di ke ki nan pozisyon kontrè yo di o kontrè sistèm sa ki la a son sistèm ki fò pwiske li reyisi kenbe pandan plis pase 200 zan e li bay tèt li mwayen pou ke jisteman l perenize l li rete nou menm ki kote n sitye n pa rapò A moun ki estime ke sistèm oubyen leta, selon konpreyansyon nou, ke li fèb ou fò. Wè, e enteresan. Bon, enteresan nan sans ke mwen konprann demach e refleksyon Antoine nan sou kesyon ke sistèm nan pa leta a. Men, lè l fin di sa, mwen menm mwen rale kesyon sou lakesyon ke ou lan sitiyasyon ou anfas on bagay ki rele leta jodi a. E si w ap poze pwoblèm nan politikman konsa, si w poze li sistèm nan kòm yon sipèstrikti ki entegre e Leta e tout rès moun yo e nasyon an, se yon lòt apwòch, yon lòt demach. M pa lan demach sa a. M pa lan demach sa a e ankò plis lè l pral esplike ke Boulos pral santi relasyon l avèk Leta a gen yon konfli ladan l. Kote Boulos ye? Se yon sistèm li ye ki an deyò de leta? Non. Atansyon, li fè pati de leta. E se paske l anndan leta a ke jodi a l santi ke leta ap chavire, li gen dwa pran tèl pozisyon, tèl lòt pozisyon. Fò n fèt atansyon. Nou nan domèn politik, daksyon dè zòm ki an sitiyasyon de defans dè zenterè. Pa gen pwoblèm. Chak moun gen pou yo defann enterè yo nan pozisyon kote yo ye a. M pa gen pwoblèm ak sa. Donk. Fò n di ke Leta ayisyen an, pou n ka byen konprann, li konpoze de kisa? Li konpoze esansyèlman don bagay ki rele fòs etranjè ki rele patikilyaman Lèzetazini Damerik, ki gen yon pwa enpòtan depi 1915, kote li remete yon Leta an plas, li fè yon Leta li menm a sa manyè an 1915, li konstwi yon lame a sa manyè, e se li k pral pran desizyon pou l kraze lame sa ke li fè a tou sou laprezidans de Aristide. Fò n fè trèzatansyon, sèke se yon pwa enpòtan. li pral toujou alye tèt li avèk de fòs etranjè toujou, ke se swa Lafrans ke l toujou an konfli avè l kèlke pa, men kanmenm li toujou entegre l nan charyo sa l rele chanjman pou peyi a. Ou genyen de pli zan pli yon bagay ki rele Repiblik Dominikèn jodi a, ki vin gen pwa anndan Leta ayisyen an, e pa gon prezidan ki eli depi 1986 ke pa premye vwayaj li gen pou l fè, se pou l al di Dominiken mwen, mwen ka prezidan Ayiti a. L al idantifye l. montre pat blanch pou l montre chèf li yo ke li rive prezidan. Donk se yon dezyèm, yon twazyèm konpozant kan nan leta. E lè w fin pran l konsa, ou gen estrikti ki òganize anndan peyi a k monte, ki rele legliz, ki rele relijyon, ki monte, ki se yon pandan enpòtan anndan konstriksyon leta, anndan fòs leta, sa leta ye. Anndan sistèm lan. Anndan sistèm, anndan leta.
Mwen menm anndan leta toujou. Ok, m anndan leta. Kounye a, moun sa yo anndan leta, y ap bouyi. Kounye a, ladann tou, ou gen yon ansanm de moun. de entelektyèl, de fonksyonè, ki de kategori de klas sosyal ki an sitiyasyon de politik swa pou yo rete o pouvwa oubyen pou yo vini o pouvwa, ki konstitiye yon lòt fòs enpòtant anndan Leta a. Kou yo pran moun ki akimile lajan, ki gen anpil lajan lan men yo, ki vin di yo se boujwa, yo di yo se elit, yo di yo se gran kapitalis sò pito men tout kòb la fèt la anndan peyi a, yo menm yo se yon kategori enpòtan anndan Leta a. E jodi a espresyon ko fin gen la a e ko wè prezidan ap jigote anba l la la a, l ap mande envitasyon pou l fè dyalòg la, li bezwen fè dyalòg avèk moun sa yo anndan leta a pou l kabab asire l de stabilite l pou l rete oubyen pou l pa rete. Yo gen yon bann branch anndan peyi a, kit se relijyon yo, kit se moun ki gen lajan yo, kit se moun ki entelektyèl yo, kit se moun ki gran fonksyonè yo ki frèt a misye. Yo nan yon sitiyasyon ke yo pa dakò pou l rete. Paske l pa reponn a aspirasyon pa yo tou. M pa di l pa reponn a aspirasyon fondamantalman pèp ayisyen an non. Men li menm tou yo menm, yo ensatisfè de li. Yo pa dakò ke li menm li ka di o non Leta sa a ke yo mèt la. Men sepandan yo gen yon pwoblèm. Men finalman se ki moun prezidan sa se. Atansyon, yo gen yon pwoblèm, yo gen yon konfli serye avèk sa k eksteryè a. Branch Leta eksteryè a ki pi pwisan an poko dakò avèk yo.

pozisyone yo, ou di mwens yo aksepte le prensip ke l ka rete toujou, e ke si yo menm y antann yo paske gen konfli antre yo, li kab pase twazan l lan, on verra après. Donk se lan moman sa nou ye. Donk fò n pa konprann ke batay sa k ap mennen a se nivo la, nesesèman se la batay du pèp nasyonal ayisyen. Fò n fè trè trè atansyon, paske enterè yo pa menm. Se vre, s on moman istorik denpòtans ke l ye e ke batay pèp nasyonal ayisyen an ka jwenn yon avantaj, li ka al pi lwen pou l rezoud pwoblèm sa nan lò difikilte ke yo genyen yo menm pou yo rezoud, li enpòtan. Men sepandan, se pou n pa bliye tou, e la m ap retounen sou demach ke Job t ap prezante a, la kesyon de. Konstitisyon 1987 la, pèmèt mwen fè sa silteplè. La Konstitisyon 1987 lan, lè l parèt la, li depase yon kesyon de politik ki ta fèt nan nivo de vil depi 1915. Paske depi 1915, yo deside ke politik pa p fèt o nivo de bay moun riral, peyizan e konpayi monte yon lame vin pran pouvwa. Yo fèmen vàn sa a. Yo deside ke batay politik ap fèt o nivo de vil, fondamantalman se sa modèl Leta ameriken an enstale a wi. Li deside ke se entelektyèl, moun ki t al lekòl, moun de klas mwayèn entelijan, moun ki gen kapasite, moun ki gen lajan ki pou fè lapolitik ann Ayiti. Lakòs yo 1987 vin an ripti a sa. Li entwodui yon kesyon de ouvè sou le chan sosyal ayisyen konplè, kote l di kijan yo chwazi jij, kijan pou yo chwazi konsèy elektoral, Yo vin mete asanble depatmantal, asanble kominal, asanble, tout bagay sa yo vin fè ke la politik sè deplase di milye urben pou l ale o nivo di milye riral osi pou l entegre la nasyon nan son ansanb. E aspè sa moun yo pa di l, yo prefize di l. E se poutèt sa yo pral amande konstitisyon sa pou yo retire tout pouvwa de sèt riralite ke yo pa vle a, de se monn riral global ki asosye a peyi a, yo pa vle l, yo retire l. Yo fè ke CEP a monte de twa moun reyini yo fè l. Yo fè jij yo se yo k nonmen l dirèkteman. Yo fè vwasi la sitiyasyon. Men an menm tan tou gen yon kesyon de solidarite ke devlope nan konstitisyon 1987 ki rele ke ki an di pa sosyete solidè e ben e yon bagay ki gen rapò a solidarite sou bagay ekonomik. Ekonomi solidè men yo pa janm devlope aspè sa a. Paske se lè menm lwa de 1915 ke y ap devlope toujou ki rete la a, k ap eksplike kiyès ki ka fè bank, kiyès ki ka jwenn finansman, kiyès ki pa ka fè finansman, kiyès ki ka jwenn kredi. E se nan pyèj sa a wi prezidan an tonbe. Li konprann li pi entelijan ke tout moun e ke yo pral ba l yon sòt de yon elektora danpwen. Yo ba l 500 mil moun, yo ba li yo. Men l konprann ke se baz li, li nan lanpa. Donk li pa gon baz sosyal e politik pou l mennen batay ke l di li ta pral mennen an. Eske sa eksplike kesyon inisyal la, paske fò m retounen avèk kesyon inisyal la, ke leta, leta sa a se yon leta ki fò ou ki fèb? Non, men se yon pwen tèlman l fò ke l ka fè sa. Se paske sitirasyon an two yo. Solidarite yo devlope nan defans de enterè endividyèl oubyen de gwoup ke yo genyen o detriman de nasyon an, fondamantalman, fè yo ko fò. Li fè ke w konprann ke lapolis ka sòti l bat ou lè w manifeste kont yo. Men lè w gade kijan moun yo fè pa gen solidarite ant polis avèk pèp nasyon an? Kòman fè lame te masakre volim moun yo konsa? Kòman yo ka fè desann nan Salin, yo masakre tout moun sa yo, epi gon silans ki fèt sou li? Men dou sa sò ke w gen yon òganizasyon sosyal ki fè sa? Men nan la kesyon ranvwaye e se ni sèlman sou kesyon depa Jovenel Moïse poze yon pwoblèm fondamantal pou mwen menm antanke sitwayen. N ap vini sou sa. Non, non, Luca, paske nou li enpòtan nan kontèks la wi.
Paske fò n pa bliye, nou an konfli, nou gen yon bann konfli anndan peyi a. E sa w ekri nan petro challenge pou m ka fè yon ti devlopman rapid? Ou manyen tout bagay yo? Non, li enpòtan, li enpòtan paske se yon globalite li ye. Fò n fè atansyon paske lè w pran l pa mòso, li vin fè ke w pèdi, ou ka konprann ke w pap defann lenterè global ke ou menm ou konprann nan. Paske lè w wè divèsasyon, diferans ki vin devlope kareman, briskeman anndan bagay petro karibe a, petro challenge, kote l sòti? Men sòti nan nivo de diferant kouch de klas mwayèn kan konfli. Paske gen moun ki gen diplòm aletranje, gen moun ki gen diplòm lokal, gen moun ki nan ONG, gen moun k ap travay nan Leta, gen yo k di entelektyèl yo ye. Yo chak yo gen yon aspirasyon ki pa nesesèman menm a tout lòt yo. Lè kèlke pa yo reyini, yo pral gen konfli paske moun yo konnen Leta sa jisteman konnen sou ki baz pou l diferansye yo. Sou ki baz pou l fè yon konfli, li retire lè vrè pwoblèm de chanje leta a nan men yo, e l pral di sistèm, pou n ka konprann ke se yon mekanik li ye, alò l pa yon mekanik, paske l gen pwòp ideyoloji l, li pa yon machin k ap mache, li gen yon ideyoloji k soutni l. Kèlè lideyoloji yo jodi a Antwàn? Ki ideyoloji jodi a k ap mennen leta sa a? C'est une grande question. Li pa reponn a yon mekanik. Ok, e mentnan bon, se ta sipoze bay Jode la pawòl men Jode, ankò yon fwa pa pèdi de vi, absoliman, byen sur, mentnan mwen ta renmen retounen, wi, absoliman, retounen sou kestyon inisyal lan, e leta, leta fò ou fèb? E gen de argument ki bay pou explike ke li faible, gen lot argument ki bay ki montre ke l fort, e Ted Syndic li menm li kanpe kote moun ki di ke yo estime ke leta sa fort puiske jan n di l lan, leta a bay tèt li mwayen pou ke li rete la, li perenize malgre gen de moun ki vini yo di yo vin chanje l. Au fait, il n'en est rien. E ou menm Jaude, ki kote ou sitye w pa rapò a kesyon sa a? An fèt,
pa rapò a kesyon sa a, SMAM gen yon bagay ki klè, e apwòch TED la, li sitye l nan yon pèspektiv ke Leslie Payne devlope nan yon tèks misye rele Économie politique de la corruption. Nan tèks sa a gen twa bagay fondamental ke misye devlope. Sètadi, lè w ap pale de kòripsyon an Ayiti, ase souvan, entelektyèl yo oubyen nan medya ou nan lòt espas, moun yo pran l sou yon aspè finansye oubyen ekonomik sèlman. Lespri peyan pran tan l, li pran san l pou l devlope kesyon an sou plizyè domèn. Kòripsyon gen dwa nan milye sosyal yo, misye pran l nan milye kiltirèl yo, li pran l tou alafwa nan milye ekonomik la e politik la tou. Men sa k fondamantal pou nou pou n konprann, se ke an Ayiti ou genyen kòm lenpresyon ke Leta, konstitye de tèl manyè ke l pa ka egziste san kòripsyon. Sètadi ke nan baz Leta, nan jan Leta konfigire, an absans de kòripsyon li pa ka fò, li pa ka, li pa ka regle anyen, li pa ka fè anyen. M pa kwè ke de, depi 1804 jiska jodi a, pa gen kenn nèg ki rive nan tèt Leta ki gen volonte pou chanje peyi a, pou chanje Leta. Donk, m panse se yon absidite. Men se ke jan ògan. Sof ke la volonte ne sifi pa. Egzakteman! Se sa m ap di w, se ke nan jan Leta konfigire a, li konfigire de tèl manyè ke volonte ou genyen pou vin chèf de Leta li pa sifi, paske nan baz li yo, nan sa eporik sa sot egziste, konstitye òganigram Leta a, ansanm de lojik ki degaje anndan konstriksyon Leta a, li pa pèmèt aske ou menm kòm senp endividi ou parèt pou w di on bon maten w ap chanje Leta. Men brèf la a se yon apwòch ki plizoumwen global. Pou m retounen nan deba sa talè a. Mwen m panse ke leta sa a se yon leta ki fò. E fò la e pa nan sans pozitif. Se fò nan sans ke kòman se fèt il ke jodi a ou gen yon to deflasyon ki a 17 pou san epi moun kontinye ap viv nòmalman nan peyi a. Lè m di nòmalman, kòm si m ta ka di w rien de rien n'était. Jiskaske ou genyen bagay la rive nan yon nivo ke tout moun, tout sektè, tout kategori pran lari a. Paske sa k ap fèt nan lari a la a, ti mesye sektè ki nan opozisyon pa ka oze le dwa pou di se yo k ap fè l. Se le pèp ayisyen an jeneral ki rive nan moman yo ap antreprann de mouvman spontane, yo pa ka sipòte ankò, yo pa ka reziste fas avèk sistèm sa a ki etabli a pou degaje inegalite. Jounen jodi a la, li difisil wi pou yon nèg di ke li genyen repons peyi a nan men l. E sa ki fè jounen jodi a nou nan sa n ye la, se ke chak gwoup, chak sektè, ki sibi menm sa a n ap konfwonte la a, inegalite, malvèsasyon, ensekirite ki gen nan peyi a, chak gwoup sa yo pa reyisi met tèt yo ansanm pou yo degaje yon modèl, yon modus operandi, yon modèl de sosyete, yon pwojè de sosyete a lon tèm. Chak nèg ap enskri yo nan yon demach enterè pèsonèl yo e li fèt 2004, nou wè li, kote ke gen yon kontra sosyal ke yo t ap pwone nan peyi a e ki sa k akouche. E si veritableman te gen yon kontra sosyal vre ki te chita sou diferant pan yo, Diferan domèn ke nou pral atake ki ta ki poze pwoblèm veritableman, ou pa ka soti ladan yo san w pa atake yo. Ekonomi, politik, kilti, sosyal etsetera. Si te gen yon bagay ki te defini, pèp ayisyen an patisipe, jenès la patisipe, sosyete sivil patisipe, sektè ekonomi an patisipe, jounen jodi a ou t ap gen yon lòt pèspektiv, ou t ap gen yon lòt peyi. Men se toujou menm lojik la a, se bon gad sa k pal. Tout moun ap di fòk Jovenel ale. Li klè ke Jovenel kòm gadyen sistèm nan li oblije ale. Paske pratikman pa gen lòt altènativ. Men apre Jovenel fin ale kisa n ka fè nou menm kòm sektè ki pataje menm vizyon, ki pataje menm objektif pou peyi a? Fòk nou chita pou nou degaje yon pèspektiv. Mwen menm m apateni avèk yon mouvman ke n rele Mouvman Sosyopolitik dè Travayè e dè Sitwayen. E nou gen yon ekip jèn ki nan mouvman an ki ap reflechi sou pèspektiv peyi a demen. Paske. Anfèt, apre 86, apre 2004, nou rann nou kont ke, bon, vwala, nèg yo gen ton bagay pou nou anndan peyi a, aktè politik yo, lè m di nèg yo antre parantèz, ki pa pwofitab avèk devenir nou menm kòm jèn. Nou di fòk nou chita, fò n degaje yon lòt pèspektiv pou ke nou menm, jounen jodi a ki jèn, ki etidyan, ki bral ranplase aktè politik sa yo, fòk nou reyisi fè sa. Si an 86 nèg yo pa t reyisi chita ansanm, malgre.